Kou yon djaz pran yo nou tonbe pal anpil, li te la l pa tap fè levanjil vre, nou te gentan wè l te gen yon pye anndan yon pye deyò, se konsa nou fè bagay yo anndan sektè sa. On sektè moun pa wè moun, moun ap mete pye sou kou moun, moun ap retire moun pou mete moun, vreman sektè a bay pwoblèm, sektè a bay pwoblèm. Aktè yo mèt la anndan sektè a, ou pap jwenn moun sipòte yo, ou pap jwenn moun renmen yo, ou pap jwenn moun valorize yo. Kou yo te la, yo pa la ankò, ou pral tande, Sa l t ap fè a m te gentan wè, li pa t ap rete. Ou konprann? Se pa de artistes, se pa de musiciens que n perdu. Bon, èske m ka di pèdi? Ki deplase? Ki deplase? Paske, e, Kandoudou, e, gitaris Disip la, anndan legliz li te ye. Nu-look genyen yon gitaris. Se lotrejou map wè ke se anndan legliz kel te ye. Gitaris Nu Look la. Klass, non se pa klass. Ekip, genyen 2 ti jèn m wè kap jwe avèk yo nan moman la, gitaris e basis, basis ki ranplase Kòman maestro sa rele ankò menm hein? M pa raple m ok. Anndan legliz yo ye, yo te ye. Yo kite bon nou pap se pa anyen k pi serye n ap fè la vre. S on sektè moun pa wè moun, moun ap mete pye sou kou moun pou yo pase donk moun yon sektè se tèt yo sèlman yo wè. Se nòmal. LG bèl kòd. Si n te genyen sektè tout bon vre, si te genyen sektè ki te konn valè moun tout bon vre, nou wè Elgin t ap bay anpil enpòtans. Paske se yon gitaris ki kapab. E m ba w garanti, li te deyò an, anpil moun t ap gentan konnen Ou pral dim se sa deyò a fè menm se vann moun men se pa moun nou ye? Ki moun ki pa renmen lè yap vann yo? Ki moun ki pa renmen lè yap pale de yo? Ki moun ki pa renmen lè yap pale byen de yo? Menm moun ou tande ki pa kap di w vyouz pa enpòtan pou li a se pa vre lè w gen yon karantèn lè w gen yon revèy donk ou ou prefere peye Guy Wewe pou karantèn nan pase sou Guy Wewe paske w gentan konnen lap touche yon kantite moun Views la enpòtan. Mwen nou pap janm renmenm paske mwen menm verite a map di nou li janl ye a nap di views pa enpòtan jodi an la se views moun ap chèche pa gen problèm men m toujou wè anpil aktivite ap pase sou Carel Ped sou show Carella ap pase sou Guy Wewe sou konpa event ap pase sou gade dodo. Se konsa yo pase, se pa peye n peye yo. Men poukisa nou pa ka konstwi tou anndan sektè a? Platfòm Rikicho pral gen 2 zan la. E nan goumen n ap fè 20 moun. Nan goumen wi! N ap fè 20 moun. Kretyen yo pa sipòte anyen. Se sa k fè ke m toujou m di ke s on sektè moun pa vle wè moun. Retire m mete w. Ou konprann son sektè moun ap mete pye sou kou moun son sektè konsa n genyen son sektè jouda ke n genyen pale moun mal sèlman son sektè konsa ke n genyen men eske l ta dwe konsa non paske misyon an pa sa Misyon an pa sa. Misyon an se met tèt nou ansanm chak jou pou nou ka pi fò e bay lòt moun yo levanjil la. Èske n fè l konsa? Non. Donk LG la, donk pa gen moun ki bay regle anyen pou yo. Ou konprann? A. E foli li genyen ki fè l ap jwe mizik? Sektè tèt fè mal nèt wi. Sektè pwoblèm nèt wi nou anndan l la. Pafwa m rete m ap panse m di men mesye sektè sa se sektè tèt fè mal nèt wi. Ou konprann? Bon yo menm gen pou di w ke se foli ke w gen ki fè ke ou t al aprann mizik, ou t al aprann jwe mizik. Pou yo pa sipòte w, pou yo pa ede w non. Wap wè jèn nan ap depoze grenn like li, ap pataje lòt konteni ki pa menm regade sektè a menm, ki pa menm ou konprann? M pa gen pwoblèm avè sa non paske lòt moun yo tou sipòte m, sipòte lòt akti lòt bagay men. Lakay dabò. Depi bagay la bon ta sipoze sipòtel. Bon si nou plis anndan sosyete a jiska prezan pa gen yon grenn emisyon ke se swa pou wòchip, pou konpa, pou akapela ki ou konprann donk gen yon emisyon sou rezo a yon moun ka di ok lap fè 500 moun, l ap fè 1000 moun. Gon platfòm kote ke, ou konprann? Donk, gen 2 platfòm, se 2 platfòm, ou konprann, priyè, tankou priyè midi avèk pastè Carlos ki ki ap fè moun, genyen ki platfòm ankò? Genyen Shekinah, donk, kèlke tan k ap frape, ki sa li anndan sektè an, ke nou bay anpil respè. Men pa vrèman genyen non. Ou konprann? Pa vrèman genyen. Donk, si nouvèl jenerasyon sa a donk yo pa pran men l, pa repanse bagay yo, nou fini. Nou fini wi. Ban m yon animatè ke ke ou konnen ki ki anndan sektè an ke moun ap swiv sa vle dire ke pou de kretyen di donk sa se modèl mwen sa vle dire li ekspoze tèt li tout moun ap swiv li donk tout moun gentan konnen se sou platfòm sa yap jwenn li donk nenpòt lè li lage yon bagay donk moun konnen moun live li live moun konnen pa genyen alò jenerasyon sa si n pa repanse bagay yo paske. Teknoloji an pap kanpe, se avanse lap avanse. E sak fè ke m di radyo ap rete sal ye an men pa panse ke radyo ap janm pi fò ankò non. Lè pa rapò lè l te vini an. Non l pap janm pi fò. An ou se jèn animatè ou poko janm wè enpòtans ou poko janm. Konprann ke ou sipoze antre nan fòma Facebook, YouTube, Instagram, Twitter a. Ou poko wè sa? Ou poko wè ke si w gen yon emisyon, donk fòk ou mete l sou rezo a pou lemond ap tande w? Kounye an, lè pa egzanp animatè Ricky pral pase bèl, ou pral di, ou konprann, sa p ap mete pye sou kou non, paske nou menm nou travay pou sa. E nou di, e nou bay ou fòmil lan pou, pou, pou w travay. Nou ba w fòmil lan. Mwen menm pandan m ap pale mete pye sou kou an, mwen m pa ladann non. M pa ladann mwen menm, m pa ladann. Paske mwen m konprann ke pe enpòt te gen dimil lòt animatè k ap fè menm sa m ap fè an, mwen m ap fè l nan fason pa m. Paske. Se mwen ki orijinal la hehehehehehehehe Se mwen ki orijinal la Bon konbyen ti nèg chòv ke ou konnen apre mwen Pa gen 2 ni 3 Se mwen sèl Sa vle di menm lè te genyen 10000 lòt jèn animatè ki ap fè emisyon konpa Donk mwen menm map rete sa map ye an Men kounye a pou ki rezon m pa ka di w definitivman Donk rantre nan fòma Facebook, YouTube N rantre nan fòma sa a. Paske ke lon vè w non se li menm k ap k ap ede w konprann atteindre ou konprann plis plis moun ou konprann k ap gaye nouvèl la pi vit. Paske koneksyon an fèt avèk mond lan. An w rete sèlman nan radyo ou konprann bagay sa yo. Limyè ap etenn sou ou frè m. Sa m dwe di w li. Sa petèt son kritik men se pa kraze map kraze w, map ba ou direksyon, map di w men sak bon pou ou. Donk, pou m retounen nan LG, m santer ke sektè sa moun yo pa serye anndan l. On sektè moun pa ba moun regle anyen pou yo. Lotrejou map pale avèk Psalmiste Marc Harry Joseph, li di m, Maestro Beethoven Chener son gwo moun li ye men konbyen moun ki konnen Maestro Beethoven Chener li ka on gwo maestro vrèman ki fè gwo bagay men ki moun ki konnen l ou gon sektè moun pap vann moun pou ou ou gon sektè moun pap vann moun pou ou nou pa gen pratik vann moun E se pa pwoblèm moun ke n gen anndan sektè a. Nou gen yon pwoblèm, donk si m di entèl gran oubyen si m di entèl gen kapasite, se kòmkwa donk kapasite pa m nan oubyen valè pa m ap diminye. Li pa ka sa. Mwen menm lè m mete valè sou moun, m vin pi wo, m vin pi gran. Mwen m di l. Men ki, poukisa m pa, m pa, m pa di LG Bellecote s on gwo gitaris ke l ye? Moun p ap kontinye ban m valè, moun p ap kontinye fè m konfyans. Mwen pratik sa yo mwen m pa rete ladan yo. Donk guys m panse ke an nou fè ti efò ou konprann? An nou fè ti efò. Anpil fwa n ap tann tou pa nou. Pandan ke nou pa vle ede non n ap tann tou pa nou. Lè w pa sipòte Mesye oubyen Madam X, donk lè yo rive sou ou donk yo pap sipòte w tou. Gen moun la wap wè, se lè map pase mizik yo wap wè yo moute anba anba live lan. Sa veut dire ke yo konnen m live wi, men depi se pa yo menm yo pap janm moute. Gen de moun de depi se pa de yo map pale, ou pap janm wè yo anba live la. Depi se yo ou wè yo moute Sa n di n ap fè la a? An sa vle di ke n pa nou nou poko janm konprann ke pa egzanp otan de fwa ke nou push platfòm Ricky Show nou push emisyon Konpa San Fwontyè se pou nou l ap bon? Nou poko janm konnen sa? Donk si m ap vann nou Si wap sipòte wap pataje emisyon an donk fèl rive pli lwen lè nou kòmanse nan 50 200 300 moun kap regade lè map pale de ou lè map vann mizik ou lè map resevwa w nan emisyon an se pou ou lap bon ankò antouka mwen m panse ke sektè sa sektè a bay ti pwoblèm ok sektè a bay ti pwoblèm bon m di ti men Pwoblèm yo anpil wi. Sektè retire moun mete moun sa vreman.